Medam mesye bonsoir donk vous etes sou le canal du monde pa ezite like video nou yo si yo fè w plezi e aktive notification pou pa rate okenn nan prochèn video nou yo pa dim maten w leve w pa jwenn statut whatsapp afiche an grand manchèt nan lis kontak ou yo kòm yon statut yon moun ou te gen non l anrejistre kòm kontak pa dim manti aa m panse nou tout ka jwenn. Alò, donk tout moun ap poze kesyon kisa sa ye, kisa sa sinifi, kisa sa. Gen moun ki pa konprann li. Ebyen ou ta vle gen enfòmasyon de li? Rete la, nou pral esplike w. Nan tan pase yo, anpil gwo tole, anpil pale anpil tap fèt sou tout rezo sosyo konsènan Whatsapp. E nou gentan konnen l ke bagay sa tèlman fè aktyalite, li tèlman fè bri, genyen kèk aplikasyon ki gentan vini kòm konkiran. Alò, m ka pran pa egzanp Telegram, e te gen yon lòt aplikasyon ankò. Donk moun sa yo, alòs non l se Sinyal, m kwè, mwen si m pa twonpe mwen, moun sa yo gen tan parèt kòm konkiran Whatsapp e anpil aktyalite, anpil gwo tole ap fèt sou dosye sa a ki di ke Whatsapp e p ap gade privasite bagay li yo ankò, donk e konfidansyalite li pral pataje sou Facebook, sou lòt rezo paske se yon konpayi ki vann, li pral pataje l a lòt rezo. Men èske se vre? Èske tout moun kwè nan sa k di a? Kote enfòmasyon sa soti? Anben, pou n rantre nan plis detay, nou pral esplike w ki rezon k fè WhatsApp poste bagay sa yo maten an sou aplikasyon an. Se de nouvo chanjman k ap fèt nan aplikasyon an pou WhatsApp pwouve nou ke genyen e vizavi avèk konkirans ki egziste antre li menm avèk lòt aplikasyon yo. Alò, li vle pwouve nou ke li vle ret fidèl avèk nou. Premyeman, nou ka wè nan premye stati ke l poste an sou aplikasyon an, premye stati an parèt konsa. E. WhatsApp, li parèt menm jan avèk e se te kontak yon moun ki te sou aplikasyon lan. Premye stati a lè w li l, ki sa w wè li di ladan l? Nan premye stati a WhatsApp vle fè w konprann ke dezòmè li parèt sou stati w menm jan avèk tout moun. Enben, stati sa ke l poste an w ap toujou jwenn l toutan e l ap reprezante tankou yon kanal YouTube, tankou yon paj jounal kèlkonk, tankou yon sit entènèt, l ap toujou poste tout sa ki gen a wè avèk aplikasyon an sou li. E se sou stati sa yo ka ou ap gen pou enfòme. Ou konprann pou kapab rete enfòme, se sou stati WhatsApp wap gen pou wè tout dènye nouvèl yo. Nou se moun ap pale anpil de aplikasyon an, moun ap di yo pral fè sesi, yo pral chanje, yo pral fè se lòt bò. Bagay sa yo pap bezwen konnen nan bouch moun. Nenpòt sak pral fèt nan aplikasyon an, WhatsApp ap poste l kareman e wap ka li. Kontni an, w ap konprann li, w pa bezwen pran manti nan men moun. Se premye bagay WhatsApp di nan stati an. Premye stati an di ke e la WhatsApp pral poste tout sa ki gen a wè avèk aplikasyon. Tout chanjman, tout e update k ap gen pou fèt nan aplikasyon, tout ap fèt sou stati e l ap anonse yo sou stati ke y ap fèt. Se pa sou medya n pral tande yo. Donk, dezyèm bagay ke l poste. Li di nou ke WhatsApp pran angajman l e li toujou ap kontinye travay lan pou l pwouve nou ke pèsòn e okenn anplwaye nan aplikasyon sa pap ka gen aksè pou li ni mesaj vokal ou, ni imaj ou, ni videyo, nenpòt kontni ou te voye a li a, moun kap travay nan aplikasyon e WhatsApp pa gen aksè pou l li l paske yo vrèman kòde. Yo pa gen aksè pou yo li l. Se dezyèm bagay, dezyèm mesaj ke WhatsApp vle fè pase. M panse n konprann jiska dat. Nan twazyèm stati an, WhatsApp ale pi lwen pou l di w ke rete la, toujou swiv li, se kòm si w te abòne. Swiv li menm jan w pran tout tan w, tout san w pou w gade stati zanmi w la poste a, enben WhatsApp toutan kon moun l ap gen pou l poste stati l tou. Lè w gen tan, oubyen lè w bezwen rete fòme, toujou rete, paske se sèl posiblite, se sèl mwayen l pral itilize pou l ret kominike w vizavi avèk staff yo de tout sa k ap pase sou aplikasyon an. E an dènye lye, WhatsApp pale pou l tou demanti tout rezo sosyal nèt, alò tout rezo sosyo yo, avèk tout enfòmasyon ki ta vle fè kwè ke WhatsApp pral pibliye bagay li, konfidansyalite l sou Facebook, l ap fè tout bagay, ou gen dwa gen kontni w, lage l sou Facebook, ou jwenn li sou Facebook gaye. Non, WhatsApp vle fè nou rete konfyan. Li di w ke li pran angajman l, menm jan l te pran l deja pou l gade tout kontni pèsonèl ou yo an sekirite. Tout bagay ou dwe rete an sekirite. Se sa WhatsApp vle fè w konprann. Sètadi, dosye moun ap di w ka jwenn kont nou sou Facebook, ou ka jwenn li tout lòt kote a, e pa vre. E pa vre. E pwochènman, ou p ap gen pou enfòme bagay sa yo nan bouch moun oubyen sou lòt rezo sosyo yo. Non. W ap gen pou wè l sou stati w, nenpòt sa k ap pase WhatsApp ap di w li nòmalman. Nou tout ap gen pou nou wèl sou aplikasyon an. E, janm te dil deja l pran angajman l pou l kontinye gade kontni nou yo, done pèsonèl nou yo, lap toujou gade yo. Pa dim mezanmi se tap yon bagay ki dwòl pou peye yon aplikasyon ou telechaje l pou yo ta pran kontni w bon imajine w gen de moun ki konn ap fè de kalte bagay gen de bagay pèsonèl ou konn ap fè avèk yon moun sou whatsapp yon moun nan ta just leve jwenn li pataje l sou facebook mezanmi aplikasyon an tap san respè lajistis ta dwe wè aplikasyon an mèt aplikasyon an pwopriyetè a. Men gen de bagay tou mezanmi fò n pa pran nan pwovokasyon. Alò m swete n konprann sa Whatsapp fè pase a, mesaj li vle fè pase a, m swete tout moun konprann li kounye a. Tout moun ki te gen dout, m panse nou konprann li. Donk alò, si yon moun ou ta vle gen plis enfòmasyon toujou, nan videyo nou pral poste a la ou ka tag nou anba a, ou ka kite yon kòmantè, ou ka fè nenpòt bagay. Donk n ap tann ou, ou kapab di sa w vle e n ap prè pou n reponn ou nan kòmantè a. Pa bliye, rann nou ti sèvis sa e se sèl mwayen ke w ap gen pou w kapab ede nou tou pou n kontinye fè travay nou an. E m paswa ou te renmen video a se abone ak chanel la ba nou yon like si w te renmen video a e rete soude avek nou rete konekte pou tout denye enfomasyon moun ki tap prezante w video an se Jacques M a la pwochen.